La lwa sajès la. Li mande pou yon moun genyen sajès nan lavi sa a pou w viv. Sa k fè sa? Paske, lè pa egzanp yon moun genyen sa yo rele sajès, gen anpil bagay ke moun sa a li vini ka fè. Epi tou, si moun sa a anpil fwa pa gen sajès tou, moun sa a ka se yon moun ki chaje avèk talan men

Sajès jwe on pati ki trè, trè zenpòtan nan lavi siksè on moun. Yonn nan bagay ke Dye bay lòm, li bay lòm chans pou lòm reflechi avan li aji. Se akoz de sajès sa a ou wè lòm ka fè on seri de bagay. Bondye bay lòm chans pou l panse anvan li reyaji. Wi gen kote ke zwazo yo yo fè yon ti kaj nan kaj sa yo pwoteje tèt yo lè genyen lapli men ou pa ka di ke lale pi lwen ke sa men lòm nan li menm non sèlman li ka fè yon kaj li ka fè yon machin li ka fè yon avyon li ka fè yon pon nou arive ale nan lalin èske nou konprann rezon fè tout bagay sa yo fèt se paske nou gen sa yo rele sajès nou gen chwa reflechi a. Èske nou konprann? Nou pa jès aji boom. Nou pa jès aji, aji, aji, aji. Bondye ba nou yon chans pou nou reflechi. Si Bondye, pa egzanp, ta vle fè yon bagay, Bondye jis ouvè bouch li epi l fè l. Men, lòm, si lòm ta vle fè yon bagay, Bondye ba l chans, li, petèt li ka ouvè bouch li, men, li gen yon reta. Reta pa l la. Menm si l dil a bouch li, fòk li kounye a itilize sèvo Bondye ba li a, li pral itilize dwèt sa yo Bondye ba li a, li pral itilize bouch li, li pral itilize zòrèy li, li pral itilize zye l pou petèt pou sa l vle fè a vin fèt. Yon bèl egzanp, si Bondye nan konesans li, nan konpreyansyon l, nan omnipotans li, li di kabann, kabann parèt. Men lòm, si lòm ta di kabann. Kabann pap parèt lòm kounya gon reta aprèl fin di kabann nan kounya li pral oblije itilize dwèt ke Bondye bali yo li pral itilize zye Bondye bali yo li pral itize panse Bondye bali a li pral itilize tout pyel tout pati nan kò li ke Bondye li menm li bali kounya li pral kreye yon kabann epi On mwa de moman sa, ou ka vin wè kabann nan parèt, pase lòm, sa Bondye bay lòm nan, li mete l an praktik, epi kounye a li fè kabann. Èske nou konprann? Men bèt la li pa gen chwa. Non sèlman bèt la pa ka pale, li pa genyen dwèt, li ka genyen, li gen, li gen on tip, li gen on tip, on fòm de, de dwèt, men li pa, tankou m ta di w, li pa genyen, li pa ka fè tout sa. Ke lòm nan ka fè. Sa pa vle di ke bèt la pa kominike a lòt bèt. Men, nou konnen ke bèt la poko bati, li poko ale, li poko bati anyen ki pou ale nan lespas kòm nou menm lòm nou fè. Men, sa pa vle di se yon sans de desann n ap desann bèt. Tout kreyati, tout bagay ke Bondye fè se yon bagay enpòtan li, nou p ap desann bèt. Men nou vle fè w konnen ke genyen yon tip de limit. ant bèt e lòm. Ki vle di ke lòm li menm li genyen anpil chwa anvan l fè yon bagay. Se sa k fè gen anpil moun ki fè w konnen ke sèvo sa w genyen an se pa jwèt. Tout sa n ap fè nan lavi an fòk nou toujou fè sa yo rele reflechi. Fòk ou toujou reflechi. Se la sajès vin fè yon pati. Èske w konprann? Pa egzanp, lè pa egzanp ou gen sajès, lè pa egzanp ou gen sa yo rele bon konprann nan, ou pa pale nenpòt ki jan, ou pa di nenpòt bagay, ou pa trete yon moun nenpòt jan. Èske w konprann? Ou vin aji avèk sa yo rele sajès. Sajès jwe yon gwo pati nan yon moun ki ka vini reyisi oubyen yon moun ki pa reyisi. Pou ou reyisi nan lavi a, pou w fè yon seri de siksè nan lavi a, li mande pou w genyen yon sans de reflechi. Fòk ou toujou panse ke fò m reflechi. M bezwen di yon bagay, men fò m reflechi. M bezwen reyaji, men fò m reflechi. Pase si pa egzanp ou jisteman reyaji. Ou ka pa jwenn bon rezilta. Ou gen chwa pou fè yon ti analizasyon epi ou reyaji. Lè w fè l konsa, chans pou w gen siksè a, li vin pi gran ke si ou jis aji san reflechi. Refleksyon peyizan.